Misye gon frèl ki vin la ki ka petèt di m tande fòk li al chèche konnen kiyès ki touye Brezo ki pral chèche revanj tanpri papa m rekonèt se mwen ki fè aksyon an se mwen ki touye Brezo men tanpri Pa kite yo dekouvri si se mwen ki fè aksyon an tanpri papa silvouplè si ou fè sa pou mwen map rekonpanse ou sa tanpri edem silvouplè. Hey gasonm mwen t sou sa deja gasonm mwen paka anpeche mò a ale gasonm hey gasonm sèl mwayen gasonm pou yo paka dekouvri ske se ou menm ki fè sa gasonm se frè a ki deside al relel gasonm hey gasonm hey gasonm Enben gasonm sel konsey pam gasonm se chache detwi fre sa avan lal fe sa gasonm.
Ah! E konsa sa ye la papa? Ok. Depi ou pale map tandew, sa w di a map fè sa. Map fè l.

Mwen menm m pa m pa wè sa m te ka di. M pa wè sa m te ka di poutèt e yon sèl bagay mwen te gen m te gentan fè m mete kòmandan ou konnen kòmandan li t gen kontwòl zòn nan m te ba l m te ba l ti bato m te jwenn l ti bato e bagay sa yo si m te jwenn li pou mwen pou l te ka mennen m bò mwen epi m te ka fout ou konprann m te ka fout sipoz avè m wè ki pawòl ki soti nan bouch ou an poutèt mwen menm m pa ka fè w.

Fòm ta sonje a misye kanmenm, fòm te tue misye kanmenm. Poutèt m pap ret konsa, m pa pral koule tèt mwen. Fòm m retire tèt mwen pou m mete l nan tou. Okipe w. Rete la. Map fè w plan pou ou cheri.

Bon menm gen lajan kote lajan meni wi. An de ti egare poze. Mete kò w la kokorat, ou wè m bo sandal wa genlè panse w on afè w ye. Maldita ou malad vre wi ko onyon.
Tande kongo a pa yon mo espanyòl la yo mesye. E mwen menm jan m konnen m pale espanyòl, menm mo m ap lage nan kòlèt li lè m kwaze avè l. Ki mo m ta lage nan kòlèt li la? On mo pi difisil? Ah ok. Yo vini an República Dominicana pike kany. Konsa map lage mwa lan kòlèt li. Kite sou moun.
Wi esa poum fèl. Esa poum fèl. Poutèt mpap bay. Oh sa pa sa pa sa pa ti bato.

Mesye gad yon akazyon m rate mesye. Wè si malpwopte a yo k fèm pa tiye nèg la. Map kwaze a misye kanmenm. Mesye oo.
Nea menn Ti pa nea youn nan ti pa nea menn yo ale zam tou wi menn yo te pral tchwew wi menn epa e menm ki pale a nèg la wi mdi kisa ou pral fè ti bato w la konsa yo pa tchwew wi menn.
Pandan m tap desann anba oubyen lèm te sot anba? Lè w te desann anba menn li te ale zam sou ou wi menn pou yo tchwew wi.

M pa kwè. Mwen menm lè m te gen mari mwen m pa tap di yo sa. M konnen poutèt sa yo tiye misye. Nou menm ayisyen nou tèlman. Depi yon moun fè yon ide m pa konn kòman yo fè konnen. M pa janm bliye Brezo non. Tout chita ou wè m chita la fò di m wè imaj Brezo kap vin la a kap vin pale ansanm avèk nou. Bon, sa di ou apa? Chè
M pap janm ka benyen Brezo E Brezo si l te la li tap pwodone w pi pwochen Kounya m pa konn a ki moun wap mache m pa konnen sa Papa ann kite sa Ann kite sa mwen e gita m bezwen w montre m jwe Bon pa janm chita non Bon pandan w chita w fè m pèdi kontwòl gita a tou M pa

Wa ta fin gita e kase. Kounya gita wa gen fil bagay yo. Gen fil bagay yo tou bel kase fil la. Nan ki wout la ye nan lavi a. Bon map priye Bondye pou nou.

Sak pase w konsa? Oh! Oh! Sak Oh! Sak pase w konsa menm? M pa konprann ou kouman? Sak pase w konsa? Ou fè m sezi. Ou pa nan dòmi ankò? Sak pase w? Ou sot andan e kraze w vin kraze m? On vye rèv ou fè papa. Ki vye rèv? Vye rèv sa e menm?
Pandan m ap dòmi an, m wè, m wè Brezo. M al pale ansanm avè l. Pandan m ap pale avè l konsa, m wè l rale yon kouto. pou l pike m. Lè m kouri m vole yon tèt wòch, lè m lè m rive devan m al panta sou li ankò. Li rale yon kouto pou l pike m. O!
Men Brezo pa t yon moun ki te vyolan lè l te vivan. Brezo se t yon moun saj, yon moun ki te konn pale avèk moun byen. Men m pa kwè pou kounye a pou l ta mouri. Ou kwè e pa menm moun ki touye Brezo a ki pran zanbi Brezo pou l fè w sa ki mal?
M pa konnen papa poutèt m pa fè moun anyen. Non m pa di son bagay ou konnen men Brezo pa t on moun ki te vyolan jis pou w ta wè l nan dòmi e nou te zanmi anpil. Kòm yo di depi moun mouri l pa zanmi moun. Men m pa kwè. Pa konn sa k pase.
M pa kwè Brezo bon kòm depi moun nan mouri li pa zanmi moun. Men jis sa vle di ou wè l pati pou l pike. M wè la yon gwo kouto nan men l. Ou pa pral legliz.
Se mache nan lavi a fè va e vyen, mache, brigade, kòde tèt, chak tan tèt ou kòde yon lòt fason. Se tèt ap kòde tèt sa yo pou ou konsa ou menm. E pa gade m, e pa gade m kou wè towo bèf michan, chak tan tèt ou kòde yon lòt.
Anpè papa sa pa fò hein. Mwen se priye m konn priye antoulèka mwen se sèl priye m ka priye pou m pa ka fè anyen pou ankò. Bon mèt vin priye pou mwen papa. Pen m pa vle anpil. Map fè priyè a men ou menm fòw fè konfyans tou wi. E pa sèl dim priye pou epi koum fin priye pouw lage kòw nan lagay kòde tèt ou ankò non. M fèw konfyans papa.
Tèt kòde sa m vlel koupe nan kay la. Map koupel pelo m pa konnen.
Antouleka map fè priyè a pou ou mwen menm nan konfyans pam ou menm tou wap fè konfyans paw pou priyè a ka fè efè.
Sè Diaye pa manti non papi banm sè Diaye sa li ye. Mwen met ajenou nan janm ye a pou m konn priyè ap fè efè kanmenm menm si m dote li men Bondye m nan ap tande Bondye papa nou ki nan syèl men pitit gason nou Jayson ap leve devanw tout vye espri nan dòmi Tout vye revelasyon espri dèmò yo chache yo o non de Jezi nou konnen le san de Jezi ap kouvril tout vye espri tèt kòde tout vye espri vakabon nou mete yo deyò o non de Jezi e konsa nou konnen lèl dòmi le san de Jezi ap kouvril pa pouvwa de sentespri nou chache tout movèz espri espri tout vye espri bò manman tout vye espri bò papa nou chache yo o non de Jezi.